Hello hello paranm yo kijan nou ye se miss Jerome severe oh my God nou gen konbyen tan nou pa tande nou pa wè nou pa tande mwen eskize mwen se paske nou gen kèk ti tan nou pa wè so video sa pral baze sou traffic violation ke pou nou konnen siy trafik yo konnen lè ou fèk vini yon kote ki nouvo ou vle kondwi machin gen ti bagay ou ta dwe konnen pou ki ede ou pou lè wap kondwi nan lari an mezanmi lè nou vin soti lakay nou avèk lisans nou sot an ayiti sa pa vle di ke nou konnen kijan Regulasyon peyi an avanse. Ebyen m vin fè ti videyo sa pou nou, pou m fè nou, pou m ka montre nou ti sa m konnen. Se ti sa m konnen an m ap pral pataje avè nou. So konsa pou nou gon ide kisa pou nou fè. So mwen prale kontinye avèk pwojè an. pou nou tande kijan diferan fason pou lè nou ap kondwi nan lari pou nou pa fè aksidan, pou nou pa mete vi nou an danje epi nou pa mete lòt vi moun an danje tou. Ok ebyen se Miss Jerome Sévère an nou ale ok so nap pale traffic sign, siy de trafik. Ok slide sa li se stop sign tout moun konnen kisa li ye stop sign nan vle di ou kanpe dirèk pa fè pa fè California sign stop lan California stop lan vle di moun nan kontinye ale

Kisa kòm ou wè nan nan slide lan genyen yon machin ou wè li kanpe li pa kontinye li kanpe fòk ou kanpe dirèkteman atlis pou yon 2 segond Epi pou avan ou ale. Mezanmi map fè nou konnen tou pran prekosyon paske diferan kote w soti gen diferan diferan de trafik regilasyon nan ki sans sou al nouyòk li diferan sou ale kalifònya diferan so lè w vin kote w abite an li ta enpòtan pou nou konnen kisa regilasyon ye m kwè yo bay liv yo gratis. Ale al pran yon liv epi kounya la pou nou konnen kisa siy yo vle di. Epi dezyèmman, yon lòt bagay ke mwen wè Florida anpil moun pa reyalize, anpil siy yo ekri atè nan lari an. So se sak fè m mete foto sa a pou ou, pou w wè ke gen yon siy ke ou ka wè anlè, men se pa toutan li anlè kòmsi nan yon poto, men gen pafwa li atè an tou. Psaume yo pòte on plis siveyans kòm si pou nou wè sin yo. So stop vle di stop, stop, ou kanpe dirèkteman, you stop completely. Lè w stop, kisa pou m fè mi Jiròm? Ebyen, Premyèman lè w k lonsta ou gade a goch avan w deplase avan w deplase ou gade a goch pou wè si gen machin k ap vini ou gade a dwat pou wè si machin ap vini epi w gade devan w Yo toujou di w fè ti gade an menm de fwa. Ou gade agoch yon premye fwa, ou gade adwat yon dezyèm fwa, ou gade yon twazyèm fwa devan w, epi w gade ankò, epi avan ou derape. Genyen stop se 4 moun ki kanpe an menm tan. Si se 4 kafou, machin nan kanpe an menm tan. Pa prese pou w ale, paske lè w prese pou w ale, ou jwenn w a fè Gwo aksidan mete vi moun an danje. So m sijere nou pran tan nou, m pa di fè 5 minit kanpe non, men fè si ou swiv regilasyon sa ou pap pran tikè e ou pap frape moun non pli. Moun ki prese devan w lan, kite l ale. Se kòm dabitid lè w kanpe nan stop sign, se moun ki vin avan an ki toujou ale. Menm si se 4 kafou, moun ki vin avan an premye ale, epi chak moun pran kou pa yo, fè tann kou pa yo. So si w ap prese, w ap frape yon lòt machin. So sa se stop sign lan, ou kanpe egzijibleman. Ou kanpe epi w konte 1, 2, 3, epi tan w ap konte 1, 2, 3, 4, 5 lan, 6 lan, ou gade goch, ou gade dwat, Pou gade devan w epi w fè yon lòt ti koudèy ankò. Paske toujou gon machin k ap vòlè limyè, k ap vòlè stop sign epi li frape w li ap kouri ale. Ok so siy sa a se pou lè nou kondwi pou lè nou kondwi nan highway pou nou konnen gen pafwa w dwe wè gon emergency so lè w wè H lan Se pou E pa pou otèl li ye, se pou Hospital. Se pou lopital. So w nou ap kondi w fè yon long wout, ou pral Jòjya, ou prale yon kote lwen kèlke, epi ou ta bezwen, ou pa santi w byen, ou ta bezwen al nan emèjènsi, ou bezwen konnen sin sa a vle di, H lan vle di Hospital, epi tout kote diferan, Tout kote diferan kote pou wè umm kote pou wè lopital yo so si w konnen si nan wa konnen ki kote pou kisa pou w ale si w gon emèjènsi ok sa kòm se nan florid nou ye so plis enfòmasyon yo map ba ou se baze sou florid so nou florida nou genyen sa rele railroad crossing Railroad Crossing mwen soti New York, New York nou pa genyen tren ki kouri nan lari, New York tren yo se anba tè yo kouri nou rele yo subway men pa gen subway isi se tren rèl tren ki gen kap kouri nan lari an menm jan avè ou gen lòt peyi ki konsa tou so Florida fòk ou abitye sou sot an Ayiti pa gen tren an Ayiti pa gen tren ki Menm si ta gen tren men pa gen tren ki pote moun al travay al ou konprann fè yon fòm de transpòtasyon. So li enpòtan pouw konnen kisa siy sa vle di epi lèw pral pran lisans ou tou li enpòtan pou konnen sa vle di railroad crossing, railroad crossing nan vle di yon tren ki pral pase. Kijan m pran mwen m ap mete 3 foto pou ou. Foto nimewo 1 an montre w on on on machin ki kanpe epi bar lan desann epi tren an ap pase. Sa se nan mitan lari an nan mitan trafikan so sa vle di ke tren an pataje lari an avèw so fòk ou pran sa an konsiderasyon lè w wè yon bagay ap vini m pral m pral si w gade nimewo 2 an ba lan kòmanse ap desann lè ba lan kòmanse ap desann vle di gon tren ki pral pase Pa chache pase anba bar lan paske sa vle di tren an tou pre ou pap gentan pase pa pran chans lan mezanmi se chak ane chak jou chak segond gen moun ki mouri akoz de neglijans yo panse ke yo pi vit pase tren an ou pa ka fouti pi vit pase tren an pase tren an ap kondi a yon speed machine an paka pran si w ensiste li pap bon. Mezanmi janw wè truck lan fè an kanpe tann tren an fin pase se de twa segond lap fè pase mete si w gade nimewo 3 a donk ak ou wèl nan lari an se konsa ou wè ray tren yo e ray tren yo sa sa se tren an nimewo 2 an li montre w kijan w fè konnen lè tren an ap pase lè tren an ap pase wap wè bar lan desann Epi kounya la ou kanpe lèl fin pase epi kounya la ou menm wa pase pito w pèdi 2 minit epi ke pou pèdi laviw nan pa swiv regilasyon so mezanmi chak jou moun ki abite nan peyi an ap mouri akoz ke yo pa swiv yo poko sak vin rive florida pat konn gen tren. Frenk Trenk te konn genyen, se tren pou pote manje, bagay, ou konprann, kòmsi, kòmsi bagay ke bezwen materyèl. Men kounya la, Florida vin bay tren pou moun kondwi pou mennen w al travay. So sil mennen w al travay gen anpil moun ki poko abitye avèk sistèm sa a kounya la epi yo wè trè ap pase yo prese kounya yo panse yo ap pase avan trè an map di w terib terib terib gen moun ki fè aksidan avèk tren li pa bèl e pa gen vi sove pa gen sove si yon tren frape w so sa se sa se tren an. Railroad crossing, Pedestrian crossing, Pedestrian crossing sa se moun kap travèse kòm on driver ou dwe bay on moun kap mache pèmisyon poul travèse nan ki sans M. Jérôme? M pa di pou moun nan travèse nan mitan lari an, nou gen sa tou kòm ayisyen nou t renmen travèse nan mitan lari an Pa travèse nan mitan lari an, gen yon kote yo fè anba limyè an, anba poto limyè an, w ap wè yon lign blan, lign blan sa a, travèse l ye, se pou travèse l ye, se pou travèse l ye, so make sure nou travèse sou lign, make sure nou travèse sou lign blan an, mwen pase slide lan yon ti jan twò vit, so. M paka retounen li but wap wè moun yo kap mache kap mache sou liy blan an pou yo travèse nou dwe swiv lalwa sa lè se nan stop sign nou sipoze kite moun yo pase e travèse sou liy blan sa lè nou ap mache tou. So that's the question. Next one nan ke anpil moun pa reyalize se school zone. An Ayiti nou pa gen sa, tout moun kondwi jan yo vle. Isit Florida gen regilasyon lè ou nan area lekòl epi ou wè 2 moun ap mache konsa oswa mete timoun sa se area lekòl

Pa chache ap pase bòs lan zòn lekòl lan ou wè m montre w bis lan bis lan lè bis lan ap pase ou dwe kanpe epi l mete siy wouj lan ou dwe kanpe si w pa kanpe bis lan gen yon kamera nan stop sign ou wè bagay lan ki kanpe ki dou stop lan bis lan gen yon kamera devan l li gen yon kamera nan stop sign lan e pou w pase l li pran foto w. si m pa manti, tikè sa a se 350 dola, 350 dola e li retire sou lisans ou. Donk w a pèdi lisans ou. Mezanmi make sure ke nou pa pase, nou pa pase bis lan lè li kanpe, lè l kanpe. Kòm dabitid, kijan bis lan kanpe? Bis lan kanpe paske l ap pran yon timoun. Timoun lan donk wap travèse lari an nan lòt bò an li vin jwenn bis lan. Se sak fè yo di nou pa pase, ane pase te gen yon moun ki pat vle kanpe epi kounya la l frape timoun lan kase menm 10 kòd zo yon timoun 8 an, ti pitit lan te fè konbyen jou lopital, pye l te kase. Mezanmi m montre nou, mwen mennen. Lò nan zòn lekòl lan, se 25, m kwè se, sa make 25 minit, 25 mile, but m kwè bò kote lekòl pa m nan se 20. Pòte atansyon kote w ye an, pòte atansyon pou konnen ki konbyen speed, ki konbyen milimèt pou fè lè lekòl ouvri. Mezanmi gade, gade milimèt sou te machin nou. Milimèt lan se lè w peze, lè w peze. Lè w peze, e pa brek lan non, lè w peze gaz lan epi w wè egui an monte. Mezanmi gade ki milimèt n ap fè pou nou pa depase milimèt yo. Sa a di 25, bò Florida yo pa ba w 25 non, se 20 yo ba ou. Yo di w pou w fè 20, se pou w fè 20 an. Sou ki ton plis fò w jwenn ou? W ap fè 21? Sou ki ton polis jwenn ou, wap fè 21 oswa 20 pwen 1, lap baw yon tikè. M di nou sa bonè. Ok, so siyn sa a vle di um no left turn. No left turn nan vle di Ou paka vire a goch. Mezanmi map ba nou ti bèt pou nou konn kijan pou nou degaje nou pou nou pase egzamen egzamen kondwi an. No left turn vle di ou pa gen dwa pou vire a goch. Ou wè sa fè yo mete tirè an ou pa gen dwa pou vire goch. Pòte atansyon sonje kòm mwen di nou siy yo konn anlè yo konn atè. Voye prete atansyon ki kote siyn yo ye pou konnen pase si w vire yon jan ou jwenn a yon vye polis lap baw tikè an kanmenm ok so sa se sa montre w trafik light lan wè nan loni ke li make Ni ma so li don wa di w don wa vire, sa a li don wa di w don wa vire. Gen ki di w ka vire, gen ki di w pa ka vire. Premye an te di w pa ka vire. Ou wè l met on on on tirè ladan li? Mezanmi, premye an di w pa ka vire. E e sa a? Sa a di ou ka vire. Mezanmi, si nou ka vire, nou mèt vire. Men, pòte Atansyon! Be careful pase nenpòt vye vire w fè ki pa sa w apre fè aksidan e w ap antò epi ke w pa konn sinyal ou an di ke w deside w pran machin san w pa al san w pa fè yon kondwi avèk yon moun k ap montre w montre w sinyal yo kòmsi montre w kisa pou w fè se ou k antò. So kounya la kounya la sa di no left no right turn ou paka vire a dwat ou paka vire a dwat epi ou wè tiren ap pase nan mitanl sa vle di ou paka vire a dwat so make sure Nou konprann sa siy yo vle di, si gon moun kap montre w siy kijan, si yon moun kap montre w kondwi, mande moun nan sa siy yo vle di, mezanmi pa montre si nap montre moun yo kondwi, make sure nou montre yo lalwa a pou yo pa mete vi moun an danje, pou yo pa mete vi pitit yo an danje, pou yo pa mete vi fanmi yo an danje, pou yo pa mete vi lòt moun an danje. Sa se vire adwat. Anpil aksidan fè se paske moun yo wè siy yo, yo pa konn sa siy yo vle di. Ou wè? So sa di w konsa, li ba w de flèch, li di w ou ka vire adwat. Men, lè l di w vire adwat lan, se pou w li siy nan tou wi, li di w turn right on red after stop. Ou wè, tout sa yo enpòtan tou. Li di w ou ka vire adwat. Ou ka vire adwat. Men kilè w ka vire adwat? Kilè? After you stop. Apre lè w kanpe. Sonje sa mwen di nou stop sign lan vle di? Stop lan vle di ou stop completely. Ou kanpe konplètman pase pou w ka kontwole trafik lan k ap vini an avan w deside vire. Si w vire avan trafik, si w vire tan trafik la ap vini, se ou k lakòz aksidan an wi. Se ou k lakòz aksidan an wi. So make sure nou li tout ti siy sa yo. Wè li di w turn right on red after stop. Li di w ka vire sou lame dwat apre lè w fin kanpe. So kanpe avan epi w gade goch kòm se kòm se dwat w ap vire ou pa bezwen gade adwat. Gade goch ki machin k ap vin agoch Ou gade anfas ou, ki machin k ap vin anfas ou k ap vire menm direksyon avè w, epi kounye a la, ou vire adwat. Epi ou klè. Ok? Do not enter. Sa a s on lòt bagay o Bondye! Aksidan fèt toutan pase nou pa konn siy yo. Bon sa a terib, terib, terib, terib. Do not enter.

Oh ou wè tout moun pral nan menm direksyon oh ou manke wè toujou ou wè so m mete machin sou la men dwat lan antre non move antrans oh wi gen moun ki fè sa. Oh wi gen moun ki fè sa, yo fè lalwa pa yo jan yo vle. Bon aktyèlman kotel kanpe an, nenpòt machin nan wè antre sou li. Wi machin sou lamen dwat lan, wè m mete yon ti vè sou li. Machin sou lamen dwat lan, mezanmi se bagay terib. Mezanmi pou ti mis Jewòm gen moun ki fè l oh wi, wi gen anpil moun ki fè l, moun ki pa. konnen regulation yo, moun ki pa konn lalwa a, moun ki pa konn sign yo. Haa, lè w rankontre a yon moun ki pa konn sign lari an, li antre sou ou, se bagay terib. Men, men, men kisa ki ka pase lè yon moun ou antre nan yon move antrans wi. Yon move antrans wi mezanmi li kòz lamò sa m pa kwè gen moun ki sove m pa kwè gen moun ki sove m ap ba nou yon ti egzanp m lè m t ap fè lisans mwen Nouyòk epi kounye a la mesye an police officer an k ap ban m egzamen an epi kounye a la li di m fè whatever sa m gen pou m fè epi m fè epi li di m soti nan ri an al pran tèl ri. epi m pa t abitye a, m pa t abitye a wout lan, epi kounye a la, m, kote m kanpe an, epi li di m konsa, anben ou mèt desann machin nan wi. Li di m kote m te kanpe an, si te gen yon lòt machin, yon kamyon k t ap vini, m t ap mouri, m t ap mouri, m t ap mouri sur le champ. Sak vin rive nan sans mwen te kanpe an lari an se te yon lari monte yon lari desann nan sans mwen te kanpe an e pat pou mwen l te ye si te gon machin ki te vini tout moun tap mouri ebyen se sak fè m fè ti m fè ti videyo sa no turning. No turning. Gen kote ou pa ka tounen. Gen kote ou pa ka ou pa ka vire. Sitou downtown Orlando. Gen kote downtown Orlando ou pa ka vire anba limyè wouj an. Wi, pifò limyè isit ou ka vire anba limyè wouj. Men gen kote ou pa ka vire anba limyè wouj an. Si w vire anba limyè wouj an, sa se yon bèl tikè kanmenm. E ou pa ka di ou pa konnen Pase ke yo di konsa, si w pran lis, pase moun, polis lan di konsa, si w pran lisans an, li konnen ke w konnen lalwa a. Li konnen w konnen lalwa a. So, si w konnen lalwa a, ou dwe, ou dwe konn siy. Si w ka kondwi, ou dwe gen siy yo. E sa li di, Si w konnen siy, si w konnen siy yo, ou dwe konn sikilasyon an. Mezanmi, m ap fè li pou nou. Wè, li di, No left turn. No on red. No right turn. On red. Liy yo, liy yo, gen kote ou pa ka vire anba limyè yo. Ou pa ka limyè, ou pa ka vire anba limyè wouj yo. Pifò isit ou ka vire anba limyè wouj, men pòte atansyon siyn yo koun devan nou. Pòte atansyon a siyn yo. Kisa sa ye? Sa a se ou rele doub, double line. Liyn doub, de liyn double, de liyn doub. Double line, Florida genyen yo. Sa se sa sèman nou pa manke, nou gen double line nan vre. Men, men lè w ap kondwi tou, gen yon prekosyon pou w pran tou lè w ap chanje yon liy. M te bliye mete sa. Lè nou ap chanje yon liy, premyèman ou sipoze mete sinyal ou. Mezanmi kounn ki jan tout fasi, tout fonksyonn nan machin nan. M a fè yon lòt videyo, m a gade m wè si m ka fè yon lòt videyo diferan pati fonksyon devan dach machin nan. Ok, so, wi, So fòk ou konn kijan pou chanje lign nan. Lè wap chanje lign nan ou sipoze mete sinyal epi gade pou wè si pa gen machin dèyè ou pou avan ou chanje. Gen moun nan li chanje li chanje devan moun nan san li pa gade li pa wè espas anyen. Ok sa se yon ri nòmal sa se yon ri nòmal kote machin monte sak monte an gen youn kap desann pòte atansyon. One way oh wi downtown Orlando genyen anpil anpil anpil downtown Orlando se kouwè new york new york anpil kote new york isit Florida gen anpil kote se se ou ka monte ou ka desann new york anpil ri ou paka monte ou paka desann son one way liye Son one way liye. Mezanmi pòte atansyon a one way yo, one way yo vle di son sèl jan ou ka rantre. Jan jan arrow an, jan siy la ap montre w lan, se jèl san sa ou ka rantre. Si l montre w ke se se desann ou ka desann, ou desann pou desann. Li montre w se monte ou ka monte, monte. M konn wè sa nan sipèmakèt. W al nan sipèmakèt, moun nan antre nan nan nan nan wong fason nan sipèmakèt lan. nan pakin supermarket lan e vin son pakin supermarket ou sipoze antre nan jan dwe antre an paske mwen menm kap swiv la lwa lèm vin rankontre bap pou bap avèw sim pa pran san mwen nap frape tèt ansanm so li bon trè enpotan nou swiv regilasyon an. Li di w antre, monte, ou monte. Li di w desann, wi jan l di w ka monte an ou fè li. Si l di w ka fè toulède ou fè l. Men anpil fwa nou fè sa nou vle. Ou wè? This is one way. Si w byen gade, sa k fè li rele one way? Paske tout machin yo prale yon sèl direksyon. Se sa one way an vle di wi. Tout machin yo antre nan menm direksyon. Tout machin soti nan menm direksyon. O, bon, men sa a, sa a se, se two direction, de direksyon. Ou wè, gen youn ki prale dwat, gen youn ki, gen youn ki prale, lè m di dwat lan, ale straight, gen youn ki pral vire a dwat. De div, nou dwe, nou dwe be careful, sitou lè, sitou lè nou nan highway, paske gen pafwa m konn wè moun nan konnen li pral, li konn kote ou ta dwe konnen ki exit ou ap soti. Si w pa yon bon driver menm jan avè mwen, mwen menm mwen pa kondwi nan highway. Si w ta yon bon driver, si w pa yon bon driver menm jan avè mwen, w ap kondwi nan highway, mwen sijere w rete sou lamen dwat lan. Rete sou lamen dwat lan, pa rete, rete sou lamen dwat lan,

Bon m montre w kisa m vle di kounya la nan slide sa li pafè ok so kounya w sou highway pa vre kounya w sou highway ligne nan ap rale dwat youn ap rale pral pap ap soti si w gade flèch ok flèch kap soti an li di w exit Tout egzit yo toujou sou lamen dwat, sòf si w nan yon lòt sans. Li sou lamen dwat. Kounye a la, ou wè, ou wè, ou wè venn nan? Ou wè, ou wè venn, ou wè, ou wè en, de, twa, kat lign? Ou wè kat lign? Bon, si w byen gade, gen de machin ki mal fè. Si w byen gade avè mwen, gen 4 machin. Gen 4 machin dèyè an. Gen yon venn blan, gen yon ti machin gri, gen yon machin devan venn nan, gen yon machin sou kou ant 2 machin yo. 2 machin, 2 machin, 2 ti machin nwa ki devan machin gri an, li pa yon bon driver. Sa k fè l pa yon bon driver? Li sou 2 liy. Li sou 2 liy. So si se ou menm machin gri an, ou ka frape l. Ou ka frape l, sa fè ou ka frape l paske li pa nan liy si l ap soti. Li te sipoze nan liy soti an deja. Ou konprann sa m ap di w lan? Li te sipoze nan liy soti an deja oswa se pou l te rete dèyè ti machin gri an epi lè lè chans pa l lan pase pou l pase men li pa ka tann so li pa ka tann so li nan pozisyon pou machin gri an frape l. lòt machin ki devan machin blan an. Li sou 2 ling toujou, li te do soti nan ling nan deja, epi ou jwenn mwayen pou pase, ou te do pase deja. So, mòd ri sa yo, yo danje, si w pa yon bon driver, w ap fè aksidan. Paske sa k vin rive, moun nan li, machin ki devan venn nan, li pat atann si w byen gade li prèske pèdi egzit lan li pat atann si egzit lan rive sou li epi kounya la lè egzit lan rive sou li kounya la l franchi men ki youn ki bay pwoblèm sa yo se lè moun nan telefòn ou nan telefòn w ap fè ba non mezanmi pa kondwi a telefòn non mezanmi yo bay yo kounya lalwa pase yo di moun pa dwe kondwi avèk telefòn yo So m ta sijere nou pa kondwi a telefòn nou but sa se yon egzanp ke on on traffic ou prale dwat epi youn ap exit, exit vle di lap soti lap soti ou wè li pral lap fè yon lòt wout li pa fè li pap fè menm wout dwat lan mezanmi make sure nou pa kondwi avèk telefòn nou make sure nou pòte atansyon atansyon si nou 2 nan machin nan Pòte atansyon youn ap gide, ap siveye pou lòt, paske si w off yon terib aksidan, se pa blag. Ok, sa se seksyon sa a. Ok, yon lòt bagay, lè w kondwi sou turnpike lan, lè w kondwi sou I-4 lan, wi gen kote ou ka ba l repoze. Nan ki sans sa repoze w? Donwa pou bezwen al nan twalèt, Gen kote ou ka bal nan twalèt, gen kote, sa depan de distans wap fè an, si wap kondwi de Florida a New York, kote sa yo, ou gen kote ou ka bal manje wal use twalèt, gen kote ou ka, umm, gen otèl, ou konprann? Gen hotel nan zone yo so sa se sa se rest area kote ou ka bal manje ou bezwen yon kote pou al fè gaz se exit sa pou tann se exit sa pou chache exit ki di umm exit ki umm ki di rest area se la pou ale se la wap jwenn gaz. E la wap jwenn gaz pa kite kotew wè yo vann manje yo bagay se la wap jwenn gaz so sonje byen lèw nan highway an se la wap jwenn gaz so toujou pòte atansyon pou konn kote ou konprann pòte paske highway an montre w li so whatever kote ou vle desann nan l montre w li so bon mi Jérôme banm gon ti kesyon si mwen pèdi kotem prale an kisa poum fè Mwen sijere w, mwen sijere w ankò, pito w ale, ou pase egzit lan, ke pou w al franchi devan yon kamyon, ke pou w al franchi devan yon machin pou w mete tout vi moun an danje, pito w ale, epi w pèdi egzit lan, epi w kase tèt ou tounen. Pito w fè sa, paske lè w fè sa, ok, kote w prale an ou anreta, men premyèman ou rive, ou rive vivan. Avèk ke ou kase tèt ou tounen ou retounen an epi kounya la ou mete tout vi moun an danje an humm li pa si tèlman bon ok again mwen di nou what does the sign on the road tell you to do again Florida sitou anpil siy yo atè yo anlè yo atè. Yo anlè yo atè. Si w gade siy sa a, li gen siy natè. Li gen siy natè, li di w only, only go straight. Ou wè li gen siy natè, li gen, li di w only. Li di w li, ou ka vire adwat sèlman. So sa vle di pa menm pran chans pou ale dwat. Li di w ka vire adwat sèlman. Liy machin gri sa a, li di w kab ale sèlman dwat. Machin wouj lan, dwat sèlman. Si w gade kote limyè an ye anlè an, guess what? Li konnen machin yo ka vire, guess what li di machin yo? Ou pa gen dwa vire anba limyè an agoch. Mezanmi li enpòtan nou swiv regulation, nou swiv lalwa, nou swiv, nou swiv. Again, men yon siy, si w ap, si w ap, si w ap siveye, w ap siveye anlè kote limyè an di w non, Sin sa pa anlè, sin nan atè. So, me, on driver, lè on moun ap kondwi, li kondwi pou tout moun. Li kondwi pou tèt li, li kondwi pou moun ki pa konn kondwi yo, li kondwi pou mwen menm ki pè yo, li kondwi pou moun ki pa konn kondwi nan highway yo, li kondwi pou moun ki fèk vin sot an Ayiti yo, ki pa gen lisans yo, li kondwi pou moun ki pa gen. pèmi yo, li konn di pou tout moun, li konn di pou teenager yo kap bwè yo, li konn di pou moun ki ap fimen marijuana yo, li konn di pou moun ki nan telefòn yo, li konn di pou moun madanm li nan machin nan ap akouche. Ou konn di pou tout moun. So, pòte pòte siveyans avèk sa nou ap fè lè nou ap kondwi. Mezanmi se pa lè sa pou nap pale nan telefòn Ayiti pou nan non non non non pake machin nan on kote pou nou pale nan telefòn oswa achte yon zòrèy pis yo paske anpil aksidan ki fè se telefòn. No U-turn, No U-turn nan vle di ok ann di ke mwen di konsa o men ou konnen

Ou jwenn yon wi ki vid, men wi an gen siy sa a. Siy sa a vle di ke ou pa ka fè yon u, kòmsi pou w retounen kote ou te vle ale an, pou w retounen, ou fè yon wonn tounen. Li di w pa ka fè l. Men gen anpil kote Florida ki di w pa ka fè u an. Sitou anba limyè. Sitou anba limyè ki gen kat kafou yo, ou pa ka fè yon u. Ou pa ka fè yon u. Pa pran chans pou w fè yon u. Pa pran chans. Si w fon, si w pran chans, aah, si w ap pran, si w ap fè u an, make sure, make sure, make sure li pa gen siy sa a. Si l gen siy sa a, ou pa ka fè l. Pito a, pito w vire nan ba limyè a epi ale travèse retounen kote w ap fè l lan. Men si l pa gen, si l pa gen siy sa a, ou ka fè l, men lè w fè l, fè l avèk anp. anpil prekosyon paske lè w tounen li gade se danje so kijan u an fè mwen wè men machin nan machin nan li ta prale dwat epi kounya la li reyalize li kite li kite li kite wout kounya la l rele yon moun moun nan di o non non non non ou kite ou kite l jis dèyè ou kite l jis dèyè kase tèt ou tounen se sa u-turn nan vle di kase tèt ou tounen. Kisa U-turn nan vle di? Kase tèt ou tounen. So moun nan li deside li li kase tèt li tounen. Bon pou pou diw laverite an mwen pat ka jwenn yon machin m pat ka jwenn yon foto pou montre pou m pou ki pou baw vrèman egzanp lan m te bezwen an. So m te jwenn sa pou montre w li fèt pou yon U. men mezanmi m pa su jero sou non highway oh mezanmi pa di miss Jerome di nou fè yon you turn nan mitan lari an non mezanmi m pa sujere nou nou fè yon you turn nan lari an mwen sujere nou pou nou chache yon kote ki ba nou yon opòtinite pou nou vire pou vire pou evite aksidan pou evite danje pou evite lamò Ohh tèt chaje, ti kè pran prizon, mezanmi m pa di nou al fè you turn nan mitan lari an m just montre nou kijan pou n fè mezanmi mezanmi m pa konn kijan pou m di nou ankò so you turn nan vle di retounen se sa you turn nan vle di ou retounen pase ou pèdi ou pèdi ou kite kote ou ta prale an ou retounen. Men mezanmi lè nap fè u-turn yo make sure nou fè u-turn yo yon kote ki safe nou fè u-turn yo yon kote kote yo ba nou pèmisyon poun fèl nou pa just fè li paske ou bezwen tounen ou an reta. Exit Exit Exit sal vle di Exit sòti ou pral pare pou sòti se youn nan bagay ke Florida bon yo baw exit sòti.

M pa konn pou lòt state. Tout exit yo toujou jaune epi lap dou exit lan epi epi exit lan menm de menm de twa minit avan w jwenn exit lan menm sen minit avan w jwenn exit lan li dou oh tèl tèl colonial nan nan half mile wi. Half mile lan pa twò lwen. Half mile lan se yon ti kondi ou fè boom ou rive. So, epi ou konnen ke ou prèske rive, se sa k fè, ou wè kote, ou wè kote venn sa ye an, se sa fè mwen di nou moun ki pa chofè kouwè m yo, rete nan lign dwat venn sa ye an, si l bezwen soti li ka fasil soti. So si w pa si w pa yon bon driver rete sou lamen dwat lan pa al pran ling goch goch rete jis sou lamen goch epi kounye a la lè w bezwen soti ou pa ka soti non si w pa ka soti w ap oblije ou ale byen lwen e gen anpil exit se nenpòt inèdtan w fè e nenpòt inèdtan w fè avan ou jwenn yon lòt exit so m sijere nou rete moun ki pa fin chofè yo rete sou lamen dwat. pa rete sou la menm dwat oun ling a egzit lan. Kisa m di oun ling a egzit lan? E moun ki chofè yo, gen anpil moun ki di yo yo chofè, epi kounye a la sa yo fè, yo mete vi moun an danje. Yo jis sou ling, yo sou ling 4, epi y al franchi pou egzit lan. Sa se moun ki mete vi moun an danje. Si w se yon bon chofè, mwen sijere w rete sou dezyèm ling nan. Dezyèm lign sou exit lan, so konsa ou vle an ti jan kondwi vit, so kounya la si w wè exit lan devan w, ou gen tan pou w move over, ou gen tan pou pou w avanse sou kote epi kounya la pou w soti. Mezanmi, men 3 machin sa yo pou nou pòte atansyon ki sou wout lan lè nou ap kondwi. Nou premye an se yon anbilans, dezyèm nan se yon polis machin, twazyèm nan se yon. fire truck on fire truck on ponpye mezanmi lè nou nan highway menm si w nan regular machine epou tande sirèn nan epou tande sirèn nan ou dwe chache pou wè kote voye zye w nan miwa w lan voye zye w devan w voye zye w agoch ou voye zye w adwat ou pou bay yo pase. Pou ba yo pase. Menm si oh ou vle di Miss Jérôme bon m nan ligne normale mwen epi kounya wap di m epi fire truck la ap vin nan lòt sans lan pou m Slow down pase gen pafwa yo bezwen pase yo pa ka pase se bò kote w lan nan move direksyon an yo vin pase so kounya la mwen sijere ou se pou w tande sirèn nan M sijere w ou pullover ou pa pull si w gen pou pullover se si l dèyè do w lan ou pullover ou move sou kote men si w poko konn kote l ye chache konn kote l ye epi slow down slow down kote sou la men dwat ou slow down slow down epi ba yo pase gen anpil moun ki di mwen menm mwen menm mwen prese ah ou pa konnen anbilans lan se pa manman w li pral pran. Ou pa konn anbilans lan si se pa marou li pral pran? Ou pa konn anbilans, ou pa konn polis lan si se pa nan, se pa lakay ou l prale? Faye ponpye an ou pa konn se pa kay ou k pran dife? So si w mete l konsa w ap pran sa an konsiderasyon lè w tande moun, lè w tande sinyal lan w ap kouri ba yo pase pase se yon vi moun y ap sove. Mwen menm se isit mwen wè nan Florida machin Florida pa bay moun sa yo pase. Oh new york pitit mwen ou pa ba yo pase se tire nan yon polis ben yon atikè yeah yo don ap pran machin nan nan men w so mezanmi lè nou t wè 3 machin sa yo yon ponpye yon anbilans yon fire truck mezanmi bay moun yo pase pou yal sove lavi yon moun. Ou konprann se yon lavi yon moun yap sove ou pa konnen ou pa bezwen konnen ou pa bezwen di sa w fich nan sa sa w bay yo regle pou ou mezanmi pwoblèm jodi an se kou pa m demen nan ka kou pa w so mezanmi an nou pran sa an konsiderasyon lè nou tande sinyal yo. Enben se tout sa mwen genyen pou nou mezanmi se miss Jerome Sévère mwen kontan m gen kèk jou m pa fè ti video pou nou mezanmi m ta swete video sa vrèman ede nou pou nou konnen sikilasyon an menm jan an Ayiti ou konn sikilasyon an enben se menm jan ou paka vini ou pou on machin epi voup wap kondwi paske wap mete vi moun an danje so pou nou pa mete vi moun an danje se poutèt sa m fè ti video sa pou nou ebyen se mis Jérôme Sévère a byento mezanmi mete yon ti kòmantè anba video an fè m konnen ke nou renmen li ou mèt make l an kreyòl menm si kreyòl mwen pa fin bon nou mèt make l an kreyòl ou mèt make l an fransè ma fè mari m li li ou mèt make l an spanish ma fè mari m li li bon mezanmi fè mwen konnen ke nou renmen video an si nou ta renmen gen lòt video fè mwen konnen konsa ma fè pou nou sè men se miss Jérôme Sévère a bientôt.